Jodi a li klè, li klè e nèt pou nou ka konstate jodi a fenomèn ensekirite a e k ap monte a yon vitès galopan, fenomèn kidnaping lan. E lè nou konstate Dèlma 18 bloke, kounye a tout machin ki te konn fè pa Dèlma 18, Enpe pase lan sou nazon. Enpe pase delma 32. Enpe pase nan 42. Jodi a sitwayen sa a nou wè k vin lan an son nèg ki miami kap pinge kap pran ponya. Konprann? On nèg ki gon viza lan men kap pran ponya. Ou wè dlo sa? M gon ti bebe k apèn gen 5 mwa. Dlo sa fèt o kanada e lan men misye mache. Mache pa 3 kès, mache pa 5 kès pou timoun mwen an ka bwè. Nou tout ka konstate l. On donaya. Sa vle di, jodi a pèsòn moun pa epanye, elèv lekòl yo kidnape. Fenomèn kidnaping lan, nou wè son kidnaping deta. Nou menm kòm jenn gason, nou pa pran bagay la sou ang politik. Jodi a e pa politik k ap fèt. Jodi a tout sitwayen menase anndan peyi a. Kèlkeswa klas ou te ye a, kèlkeswa kategori moun ou te ye a, ou menase anndan peyi a. Jodi a sa k fè nou di chofè moto, chofè taksi, lede. Le premye le de, n ap lanse sonèt dalam lan pou n fè Leta a tande, pou n fè kominote entènasyonal la tande. Yo di yon malere k ap pran ponya ak yon viza ameriken nan men l, ki kanpe la a, ki kanpe la a, ki kanpe la a, l ap ranmase bagay, fè kago. Pou vin bay moun la de machandiz la bagay e pa menm bon bagay nèg la ap ranmase lòt bò vin vann la paske ayiti son peyi poubèl li ye kèlkeswa sa nèg la ranmase ranmase ozetazini li vin vann li la men e menm bagay la misye ap fè la m pa wè rezon dèt pou yo kidnape l poukisa kidnaping sa la nou menm nou di tout ofisyèl tout machin kò diplomatik se la ale yo pase nan anndan 42 anndan 42 tout machin ofisyèl. Leta, Joseph Lambert e la l rete. Prezidan paleman an, prezidan ti rès sena a, nou menm kòm sitwayen, n a pral sone yon sonèt dalam. Nou bay 5 è aprè midi, si yo pa lage misye, nou menm n ap pase yon lòt vitès. Poukisa? Nou menm anndan sosyete a, nou tout ka konstate l. Fenomèn kidnaping lan, chofè moto yo kidnape l, machann sosis yo kidnape l. Kèlkeswa moun anndan peyi a pa epanye, Nou menm nap ret relanse sonèt dalam lan a anbasad amerikèn nou menm kòm sitwayen nou pa kapab ankò ak sa kap pase la a nou menm jenn gason avèk jenn fanm nou bay 5 è aprè midi pou yo relache misye san pa sa otowout de dèlma ki se sant komèsyal peyi dayiti nou menm nap bloke l. Kote nèg ki gen diri bagay. manje, dlo ladan yo pou l vin l ap fè demach pou li jwenn konntenè sa yo. Men abityèlman lè misye sot ladwàn li yon ti jan fatige, li vini, li benyen li vini e bò zòn uitè yo. Mwen menm, m te lan lari m antre lakay mwen. Se apre m gen senk minit a di minit la lè yo di m misye, se misye yo kidnape. Paske yèswa mwen menm dabitid depi m fin sot lan lari m antre trè trè trè bonè epi m antre lakay mwen m benyen m pou m jwe a pitit mwen, madanm mwen, konprann pou m ba yo love la. Pase. Ou pa ka ap konsakre tout vi w avèk politik. Men lè m aprann ke se misye yo kidnape, sa fwase m, sa endinye m. Men m ap di nou menm mesye ki lan medya, èske n pa santi nou bouke? Chak evènman n ap kouvri lan dènye tan sa a yo, se kesyon kidnaping. Jodi a, gon tandans pou yo bane sa yo rele 7 fevriye a. E sa k fè m te di m pa p pale de politik. Y ap kidnape elèv lekòl. Yap kidnape yon pakèt malere ak malerèz pou yo pou yo dilye pou yo dilye sa yo rele 7 fevriye a nan tèt popilasyon an. Jodi a banm di yon ti bagay, lè nèg vin nan loudema ame nan 42 nan 42 yo kidnape yo kidnape yon sitwayen onèt pezib lakay li. Men kijan kijan n santi nou mesye mwen menm mwen di nou mwen di nou mwen di nou pa gen leta depi dezyèm lendi mwad janvye sot pase a pa gen leta pèp ayisyen se pwòp leta tèt li jodi a mwen menm Orel Luckson pa gen nèg ki ka arete m si pa gen flag si gen flagan deli pèp ayisyen ka arete m jodi a si m vyolon pitit moun si m fouye Si m fouye yon moun, si m tiye yon moun, yon sitwayen ka arete m. Lapolis lejitim se kan li gen yon manda lan men l. Jodi a lapolis, lapolis pèdi tout lejitimite l gen paske yo nome yon defakto lan tèt lapolis. Gade, 40 be la, lan sou lari a toujou gen yon bakòp. La devan lise franse a gen yon bakòp. Jodi a nou menm. San n pap fwase kominote entènasyonal la, san n pap fwase Core Group la, nou konnen Core Group la, Core Group la gen 3 enstans ki dirije l, Lafrans, Lèzetazini, Lekanada, lan Karant Be Lafrans gen yon lise la, lise fransè, nou pral anpeche lise fransè fonksyone. Mwen menm, mwen menm, mwen menm, mwen menm kòm sitwayen, si yon nèg. Si yon nèg anpechem al Dammari map gen pwoblèm paske m pa gen viza pou m al ni lafrans ni lèzetazini ni le kanada men si yon nèg anpechem al Dammari si yon nèg anpechem sikile sou tèritwa nasyonal la map gen pwoblèm jodi a lafrans lafrans ki fè pati core group la yo pa janm sot yon nòt kominote ekonomik ewopeyèn. CEE, ki anndan peyi a. Vincent Desjeux ke yo ranplase la, ranplasan lan m pa sonje, m pa sonje l. Anbasad amerikèn ke madam Sison manda l prèske fini la lan tèt anbasad amerikèn. Yo pa janm di anyen sou kesyon kidnaping lan. Eske son kidnaping ONG tize? Eske son kidnapping Core Group? Eske son kidnapping Anbasad Amerikèn? Eske son kidnapping Le Canada? Eske son kidnapping Anbasad de France anndan peyi a? Menm jan nou te tande apre Ti Djelebrèt kòm ansyen anbasadè La France anndan peyi a, li te di Ayiti rekonstwi. Eske yo kontinye ap kontinye bafwe kominote entènasyonal la lan bay manti, lan bay blòf? Nou menm kòm sitwayen, nou di sètase, nou bouke,

Nou bay 5 è pou nou bloke sant komèsyal peyi dayiti ki se delma epi mesye a bon antandè salut. Ok Luckson e nou konnen jounalis yo kòm ou sot touche pwen sa e jan jounalis yo ap viktim e sè dènye tan nou gen yon mach ke jounalis yo ap òganize jedi 28 e èske ou menm ou prè pou akonpanye yo? Jodi a m pa prè pou m akonpanye okenn jounalis mwen antanke jounalis poukisa? Gen koperasyon ami ANMH. Jodi a gon pakèt nèg anndan peyi a ki ta dwe sibi sa yo rele la lwa dotrachis. La lwa dotrachis eskli yo de tout aktivite politik, sosyal anndan peyi a pou dizan. Pase lè yon nèg manje kòb petro karibe ou jwenn yon pakèt près, yon pakèt medya san m pa bezwen fè fè pèsonalite ap defann nèg sa yo. Lè w pran yon minis enteryè yo fenk nonmen la tankou Gonzague 2. Ou jwenn menm laprès sa a ke m ap pale ladan l lan ap releye dezenfòmasyon negatif avèk de pwopo, de pwopo flagant ke minis Enteryè a bay. Jodi a Leta, ki se garan bòn mach tout enstitisyon asawwa le Prezidan de la Repiblik, jodi a mesye, Mesye, m pa gen mo pou m pale avèk moun sa yo. Poukisa? Laprès! Laprès, mesye, laprès! Gen yon pakèt nèg anndan laprès la, mesye. Kote y ap travay? Kote y ap travay? Kòman ou ka konprann yon jij de pè k ap travay anndan yon tribinal de pè? Kay li pi gwo ke tribinal la, ke enstitisyon kote l ap travay la. Kòman ou ka konprann yon nèg ki gen radyo? ki gen vi la anndan peyi a, tandiske gon paket repòtè k anndan peyi a k ap rekeyi dezenfòmasyon, yo pa gen kòb machin, menm manje yo pa ka manje y ap peye yo 1200 dola. A lè aktyèl gen de repòtè de jounal anndan peyi a, yon pakèt radyo k ap touche 1200 dola wi, 6000 goud, tandiske patwon medya fin rich. Men jodi a mwen menm, m pa chwazi akonpanye laprès. Poukisa? Yo pa diy de konsyans e a m. Pa rapò a sa k ap pase anndan peyi a, jodi a mwen menm m ap pran egzanp klè, lè w pran yon nèg ki Vilaj de Dye ki gon galil nan men l, li gon ak 47 nan men l, konbyen l vann? E 6 mil dola ameriken wi. Nèg la yon boyòk nan pye l wi, kote l jwenn li? Se menm nèg anndan sektè prive a pou yo pwoteje enterè l, menm nèg anndan medya yo k ap pale, k ap fè kouvèti pou peyi a ret nan sa l ye la. Mwen m ap di lajenès, ranmase eskanp figi nou. Konn kisa nou ye, konn kisa nou vo. Mwen menm, m te ka jwenn tout opòtinite pou m kite peyi a. Menm jan nèg ki fè l k al ann Amerik di Nò, al ann Amerik di Sid, tout fanmi m lòtbò, m te ka ale tou. M te ka ale tou, m chwazi ret anndan peyi a. O peril de ma vie! M ta reve peyi a an chanje e m ap batay pou l chanje. Mwen m pa chwazi akonpanye laprès. Paske laprès dwe bayonnen Ba yo nenpòt lapawòl nan mitan yon pakèt dirijan anndan klas politik la, anndan klas sosyal la. Paske yo pa diy pou popilasyon an ap tande yo nan zòrèy yo. Paske, jodi a kòman w ka konprann? Tribinal pèdi sans li, kèlkeswa sa k ap fèt, se sou laprès pou y al jije l. Nèg la yo vòlè tè l, se lan medya pou l ale. Nèg la yo kase kay li, se lan medya. Kote tribinal la? Kote, kote pakè? Kote komisè di gouvèneman ki se sè. chèf pouswit, ki se chèf penal anndan peyi a. Jodi a nou menm, nou menm kòm sitwayen ki konn akonpanye tout mouvman anndan peyi a, mwen m pa chwazi akonpanye laprès. Mèsi.